Medam mesye bonswa, bonjou bonswa, kòm nou konnen l Pòp Epòt Ayiti se emisyon pa w la ki antre lakay ou. Depi w wè jou sa rive, ou wè François Jacquelin nan mikwo a, pa bezwen konn anyen ankò. Pòp Epòt Ayiti se emisyon pa w. W ap gade l jan w wè l la.

Gratis. Men, gen de aspè ke nou fè pou nou bay moun nan sila. Premye aspè, si moun nan fin swiv fòmasyon an, pa rantre nan lòt lyen swiv, li pap gen sètifika a. Li swiv fòmasyon an. Dezyèm aspè a, ou antre nan òganizasyon an, pou nou kòmanse travay ansanm. Lè gwo bagay ki vini pou komite Nò Green Sud la ki sitou ki la nan Pò Shabatou, nan Wo Kouto, pou nou ale nou ba ou l, nan transparans, nou ba ou l epi w al pwopaje l nan lòt zòn kote w ye yo. Èske nou konprann sa m vle di la la? Men li egzije chak komin yo pou yo gen yon komite ki make Blòk Jenès Sud. Komite sa se li k ap jere tout sa k gen pou jere. Men nou tout ansanm ki gen telefòn entèlijan, gen yon gwoup,

ok avèk lòt kameraman la tou jisteman kat sa nou pran se moun nan fin fè kat la pandan lap fè kat la li remèt kameraman nan 250 goud petèt yo ka bal kat la se ak kat la li genyen poul fè tout fòmasyon gen poul fè yo si gon bagay kap fèt nan komin nan ou fin tache pwoblèm ki gen nan komin nan ou souleyel ou voye bal lòt la ba santral la pou nèg yo souleyel pou la avèm nan distribisyon kap fèt kèlkeswa kote nap fèt nan komin nan fòk ou gen sa.

Si nou menm avè w, ide w genyen an, ide majistra a genyen, ide lòt moun ki genyen la, pèsonèl ki genyen la, nou pa pataje l, nou pa janm mete nou dizuitan m ta sipoze majè. Èske nou konprann sa m di nou an byen? Men m fè tout tan sa m sou kont pa m toujou. M fini lekòl m la, m pa gen yon estans si m depoze yon seve, l ap pran an chaj pase m wè sou administrasyon ki pote l ba li. Mwen di, sistèm jenès ki gen jodi an la nou vle chanje konpòteman sa. Konpòteman ke nou genyen, depi nou pale, nou di depi nou òganize nou se lajan y al fè a, non. Ou menm tou ka kreye travay pa tèt ou, pa sèlman Leta. Maes sa ka tou la Leta ou pa wè fatra sa ki deyò a la ou menm tout nan mizik tout nan bagay gen anpil nèg ki granmoun ou toujou jokè yo.

Avèk 50 goud, jan ke nou konnen gen anpil moun ki fèk achte ak 50 goud. Nou menm lè n ap soti, toujou eseye pou nou wè ke nou ka achte yon kachtè pou 50 goud pou nou soti. Nou pa met nan tèt nou ke kriz sa li pa egziste, se politik, se lajan k ap fèt. Men avèk 50 goud ou ka pwoteje tèt ou, si l la ou pa konnen, si l pa la ou pa konnen. E m remèsye nou pou akèy nou, e m remèsye nou pou devouman nou paske nou te lèse lakay nou pou nou te vin swiv fòmasyon an. E sa ke nou menm nou resevwa la, gen yon bagay ke nou ka fè tou. Nou ka pataje sa avèk de twa kat moun, nou ka fòme yo. E lè w fòme de twa kat moun sa yo tou, yo menm yo gen lòt moun tou yo ka fòme. Menm jan ke nou di souvan, lè w gen yon sekrè, ou pataje l avèk yon bon zanmi w, bon zanmi w lan menm Li gen yon bon zanmi tou. Li pataje l avèk bon zanmi l lan. Bon zanmi an menm gen yon lòt bon zanmi ankò konsa sekrè a menm li vin pataje. Tout moun ka rive konn enfòmasyon ke w pran, pataje l avèk moun vwazinaj ou, yon zanmi w, ebyen li menm tou konseye l pataje l avèk yon lòt moun tou. Konsa, kote ke nou menm Nou pa gen chans pou nou rive, ebyen yo menm yo ka gentan ap fè lisans la. M remèsye nou et se tout.
Bonswa tout moun, kòm madam nan di mwen se Oday Batista Louis, mwen se youn nan manb konsèy la. Mwen kontan anpil, mwen felisite BJSA ki fè pa de Coder pou entegre l nan blòk Sid peyi a. Nou di yo anpil mèsi e mwen menm mwen disponib e dispoze kote BGS a mete pye l pou m mete pye m. Mwen kwè nan ide a, se pa yon levanjil, men pilye oubyen mo ki te antre m ladan l lan. Nou rete dèyè twòp, nou pa konn kiyès nou ye. Gon dènye m bliye, mesye Jacquelin m ap fè m sonje l. Donk sa a lè n konn kiyès nou ye nou ka konn kisa nou ka fè. Lè nou wè nou menm ki dèyè e moun ki devan yo, nou fè konparezon ant nou menm avè l, nou wè anpil bagay nou ka fè. Donk, BJSA, mwen avèk nou, mwen ankouraje chak jèn kòlèg ki la a. An n pa konprann BJSA kòm on blòk yo envite nou pou moun vin tande, pou moun al fè sou nou. An nou di, mwen menm tou m ladan l, mwen nan blòk la, m ap mete men, m ap fè BJSA rive anpil kote e sa m bezwen BJSA ka ban mwen, m ap tann li. Sa BJSA bezwen m ka bay li, m ap bay li pou blòk. Sid lan reprezante tout kote nan le mond. Se te yon plezi.
Bon mwen menm non pam se Rioska Davidson kom anpil nan jèn yo deja konnen. M felisite staff la ki kolabore ansanm avèk nou, m felisite chak jèn pa bò isi ki chwazi met tèt yo ansanm pou nou fè travay la. Sèm map ankouraje nou an nou kenbe fèm an nou rete la m swete ke nou kontinye avèk travay la ke Bondye beni nou.

Remake pou n konn kiyès nou ye e ki kote n vle rive. Soti nan soti nan sa nou ye a, ann soti ann retire l lakay nou pou n avanse pi vè lavan. E m ap toujou di nou sa, si w pa aprann konn ki moun ou ye, pa gen moun k ap montre w ki moun ou ye anndan sosyete a. Soti nan moun nou ye a. Montre valè ou gen an nan sosyete ayisyèn nan. Paske anpil nan nou ka fè yon pakèt bagay, men sa k pase nou? Nou rete, nou inyoran. Kòmanse sou mwen menm pèsonèl. Nou inyoran de tout sa ke n ap fè. Nou di, si m al nan òganizasyon, yo e lajan ki pral fèt sou tèt mwen. Si m patisipe nan mouvman jèn sa a, se lajan ki pral fèt sou tèt mwen. Men nou pa janm remake ke ou inyoran de sa w, ou pa vle aprann nan. E m ap di nou sa, si w pa aprann konn ki moun ou ye.

Jèn ke nou ki pran fòmasyon yo. Nou menm nou pral kòmanse distribye sa nou jwenn avèk lòt moun. E map di nou sa sensèman. M fyè de nou e m konte sou nou sa ke komite a jwenn la ki ki pran kòm yon leson ke nou nou pote ba li, nou menm tou sa l pote ba nou an nou pral pataje l avèk lòt moun ki pi rekile yo. Menm jan tou jodi a pou m ka di fòmasyon pou nou, demen maten nou ka di nou wè kote ki pi lwen ki kou de. si nou kal fè fòmasyon an. Nou ta kontan pou nou. M remèsye nou chak. Madam nan responsab la pral pale ansanm avèk nou de kat yo kijan yo pral fèt. Apre sa pou nou menm pou nou ka prepare tout bagay yo. M ap wè ki jou n ap fè lansman kode a. E sèten nan manm komite yo, sèten nan manm komite yo ap patisipe avè nou nan lansman ke n ap fè a. M te di nou sa kèlkeswa sa nou genyen an, n ap kòmanse avè l. Yè m te di l ankò. Yo mèt te gen yon yon bokit. Nap vini avè l, nap di kode nou bon yon bokit se ou konn kote wap plase pase m pa konn anyen nan kode. Se ou konn kote wap met grenn bokit sa, wap di enben madam kenbe savon sa pou mwen chak moun ki pase la di l lave-men l. Se nou konn kijan nap fè l. E map di nou sa m renmen nou anpil, map kontinye travay. E mwen menm mwen la pou nou, map kontinye travay al pote fòmasyon kote l ta dwe pote l. Mèsi a nou tout. M renmen nou anpil. 4 yo nou pral fè yo pou moun ki te pase la sim wè madam nan genlè okipe 4 yo nou pral fè yo pou moun ki te pote.